Medam e mesye lapolis fè yon pote boure sou baz 400 mawozo nan kwadèboukè ebyen anpil gason tonbe nan moman nap pale la plizyè dronn tonbe nan fyèf bawon plèn nan bawon plèn nan ki nouvèl ebyen anpil detay ap vin jwenn nou anpil imaj ap vini rete la tout detay tout enfòmasyon gen peyi lèzetazini ki pa dakò koudeta paske nou konnen nan moman nap pale la. Se yon sèl pawòl kap pale nan moman se kou deta kont 7 nèg sa yo ki pap regle anyen serye nan peyi dayiti ebyen bagay la pa piti ebyen janm di nou an medam e mesye lapolis ebyen dwon tonbe nan kwadèboukè nan moman nap pale la kwadèboukè wouj ebyen bagay la pa piti. Medam se mesye ann tande sa nap tounen tout imaj tout enfòmasyon ap vin jwenn nou pa rate anyen nan video sa nou konnen depi enfò masyon an tonbe ala minit kel tonbe nap potel ba ou nan bon ti mamit ann tande sa nap tounen. Etazini fouye bouch li nan koze an. Etazini pale nan dosye Ayiti an. Kisa Etazini di? Tande byen zanmi entènot mwen yo. Etazini di ke li pa nan koze koudeta. Tande byen, Etazini di klèman, li pa nan koze koudeta ke li wè kap mawonnen la pou ke yo jete KPT an. E li di klèman ke li kont tout tantativ koudeta ki vize jete KPT an. E pa bliye li di. Sou Ariel Henry, Etazini te di klèman, pa gen tranzisyon anndan tranzisyon. Nou bliye sa? Etazini te di ke, pa gen tranzisyon anndan tranzisyon sou Ariel Henry. Jiskaske Guy Philippe vini, li chanje done yo, epi Viv Ansanm fè afè pa l, blofè krile Jean Charles Moïse lan, mete avèk blofè k rele Claude Joseph lan, yo te toujou nan lari an, jiskaske Viv Ansanm kenbe Ariel Henry deyò, epi vin gen 9 kamoken sa yo, 9 gang sa yo ki nan tèt KPT an, e k ap jwi ansanm de privilèj peyi an, pandansetan nèg yo pa gen okenn volonte pou yo rezoud sa k gen la kòm pwoblèm. Désir, gen konfrè non Roody Sanon. Misye di bagay la klè Désir. Ka pete ap tonbe e 9 swadizan prezidan sa yo, yo pral an egzil menm jan avèk Ariel Henry. Sa map mande pèp ayisyen an. Pa kite 9 vòlè ka pete yo sove. Pa kite 9 valpa ka pete yo sove avèk PM nan. E menm DG lapolis la pa kite yo sove. Se pou yo rete anndan peyi an la menm. E pou yo rete Ayiti menm. Paske yo konnen klèman yo pap ba nou sekirite. Y ap peye yo chak mwa lajan sèvis entèlijans. Pandansetan, pèp la pete mouri. Pa gen okenn chèf gang ki mouri. Lè m gade ti granmoun ki rele Pòl Antwàn Byeneme a, 70 konbyen ane pou al nan preske 80 konbyen ane. Mesye, an n serye. Pòl Antwàn Byeneme, misye pa rete anpil tan pou l mouri. M ka mouri avan misye sèt. Men, lè nou vin, lè vin rale Pòl Antwàn Byeneme nan figi moun la, nou vin repare Pòl Antwàn Byeneme nan figi moun la, s on wont wi mesye. Lè nou ale Paul Antoine Bien-Aimé kòm ti granmoun sa a ki prèske mouri an, nou vin de, nou vin fè, nou vin refè sante ekonomik li mesye, se wont wi. Pandansetan, plizyè male malerèz ki redi aprè 10 an, 15 an, mete de twa chanm kay kanpe, jodi a bandi mete yo deyò. Jodi a lè w gade PM Bien-Aimé ki pa menm an Ayiti, ki te aletranje, yo rele pou l al fè yon djòb. Epi l al vizite moun yo nan kan yo, l ap pase moun yo nan betiz. Nou aksepte sa. Y al dèyè Garry Conille, ki gen plis ke dizan kite peyi an. Epi li vin, lè l retounen, l al premye minis nan figi moun. L al dèyè Rameau Normil, apre twa kat an kite peyi an, l al Washington. Epi lè nou tounen avèl nou metel nan figi moun ankò kòm de je lapolis Nou al wè kipman ti granmoun Edgar Leblanc fils Nou al wè Nou al wè yon nèg ki kale boul lal fin ap chire Yon ti grangou sou frisik tankou li Gérald Gilles Nou al wè yon vòlè yon raketè tankou Smith Augustin Yon raketè yon vòlè tankou e Emmanuel Vetilaire Nou al wè yon pa serye tankou

Poutan ou fè li peyi avèk peyi an. Nou rale pil moun sa yo, pil salopri sa yo, nou mete yo nan figi moun la a. Ki gentan gen 1 an. Kot ki rezilta zewo. Zewo rezilta. Men chak mwa, yo peye yo. Chak mwa, chak konse koute letwa, leta, peyi an, 63 mil dola ameriken. Chak konseye koute peyi a 63 mil dola ameriken. Selon ou di sa non. E madanm mesye sa yo chak mwa ba yo 500 mil goud. Nan konprann? Nan konprann sa k gen la? Ayiti nèg yo, bagay la tèlman dous anba bounda yo, yo pa prale. E sa k fè Samyèl, pèp Kanapevè, pèp Kriswa, pèp Debisi, pèp Tijo leve kanpe. Leve kanpe. A wi, leve kanpe! Leve kanpe! Paske sa k gen la a, fò n sòti ladan l. Byenke Dezi m aprann ke nan e nan jounen te lendi an, nan zòn Riyèl Women, bò Jinazyòm Vensan, te gen anpil tire, anpil echanj. An fòs de lòd yo avèk bandi ame yo. Dezi kòman nèg yo mon frè. Bless Peterson nou djanm pa gen pi mal nap goumen nou rete djougan nan lespri zansèt yo pou ede zanmi entènot telespektatè pèp ayisyen an ki mete konfyans yo nan men sak nouvèl blèz enfo panyen nouvèl vant kalbas enfo rasin nouvèl ayiti dezirvnews. pou nou kontinye rete bò kote yo nan enfòme yo Blaise Peson. 9 konze, trèt, akonpaye de gouvènman an, yo te chita ansanm nan vila dakèy. Yo rele l konsèy dè minis, oubyen konsèy gouvènman, konsèy dè minis. Yo chita pou yo diskite, yo di se pou yo kapab antann pou pèmèt gen sekirite anndan peyi a. BLJM yo, BLJM yo tande, nan konprann, BLJM tout 9 konseye yo, ni tout gouvèneman, BLJM yo pou yo, nan konprann, nan defini l pou mwen. Nèg yo aranje yo Blaise Peterson pou y ap pase moun nan tèren. Direktè jeneral lapolis. Nul, enkonpetan, vo ryen. Chef CSPN la map pale de Alix Didier Fils-Aimé. Nil enkonpetan, vo ryen. Ki fè konnen nan tèt kole avèk KPT ki ap souse san pèp lan, ki gen 9 gwo vòlò ladan l, yo gen yon task force, yo pase moun nan betiz nan jounen lendi a. Yo di ke sèvis dwon lapolis la lage plizyè dwon nan rejyon metwopolitèn nan sitou nan. nan santrevil. Kisa dosye sa a? Kijan anpil nan nou ap konprann jodi a? Mibalè ap kraze anba je otorite yo. Kenskòf se livrezon materyèl sou livrezon materyèl k ap fèt. Sa yo di w Polifon pote materyèl ale, pòtpawòl lapolis di w se nan Krèy ke nèg yo t ale. Malandren san sal sa. Lyonel Lazarre monchè m wont pou ou wi menn. Kounya m konprann lè w tap fè djòb pòtpawòl SPN lan e kouman. Si nan po a, m konprann kòmsi se te djòb sa ou te bezwen jwenn. Men monchè kòm jenn gason men ou se yon wont menm pou fanmi ou, pou pitit ou e ou se yon wont pou lapolis lan, ou se yon wont pou sosyete a Lionel Lazarre. Vrèman menn, ou se yon wont menn. Lè w gade imaj yo nan glas èske w pa wè wont pou ap gade, pou ap krache sou travay de frè danm polisye yo. Kòm ou, m si e sèten ou gentan gen paspò, viza nan mouda pòch ou. Depi Rameau prale li bal tou alavò antouka m ta swete sa malandren san sal. Nèg yo kontinye chak jou y ap tann ke sitiyasyon ap vin bokou plis difisil pou moun k ap viv anndan peyi a. Blaise Persson nan dosye Marc-Garly Habitant ak ansyen depite sikonskripsyon Petit Rivière de l'Artibonite lan Prophane Victor, Elionor,

yo kontinye ap pousuiv pa lajistis andedan peyi Dayiti nan sa ki gen pou wè avèk lyen prezime ke yo ta fè kwè ke yo genyen avèk kriminèl apre yo te fin arete yo, se dcpj ki te arete yo, ebyen Mèt Anèl Remy, Claude Jacquelin Félix, Peterson, e Monnie Evens, moun sa yo te arete egalman nan moman lapolis jidisyè te tal fè operasyon sa a, e n ap di ansanm moun sa yo, yo jwenn liberasyon yo. Men kanta pou ansyen depite Profane Victor, Magalie Habitant yo kontinye toujou rete anba men lajistis kote y ap chèche ti koze toujou. Eske se paske yo jwenn dè endis ki di yo se kòrèk ke moun sa yo gen de responsabilite nan sa ke yo repwoche yo k pèmèt ke yo kontinye kenbe yo toujou? Mwen menm ak ou, mwen pa konnen. Men de fèt, dosye a al devan kabinè denstriksyon Bèdsterson. E m panse ke desi nou pral vini avèk yon seri de deklarasyon men jan nou di an desi e bagay la pran yon lòt dimansyon paske malandren san sal fò n kòmanse pale avè w kòm malandren kòm de san sal kòm de vwayou kòm de fatra kòm de e konprann kòm de salopri nan tèt peyi an ou moun pral di m Blaise pa di bagay konsa men pa de salopri e pa de vwen san sal yo ye e an pou m kapab di la tande gouvèneman anonse dèzentèvansyon ijant an favè dè deplase an peryòd dètaperi Bann vòlè bann sansal. Kòm nou gentan konnen nou pap travay pou peyi a tou. Yo pral fon kòb.
Bon e se sa malandrin sansal yo abitye fè. E sa yo abitye fè monchè. Pa gen lòt bagay ankò yap fè non Désir. E sa yo abitye fè mèt la. Se se kreye de sikonstans pou kapab fè lajan. Men apa sa Désir pa gen anyen de serye ke malandrin sa yo ap regle mon frè. Pa gen anyen de serye ap regle paske yo gentan konnen. E yo pa ayisyen. Yo vin fon djòb vin fon kòb. Sa vle di ke. Zafè gade ayiti mèt kraze pou yo mon frè ok dezi an fè moun tande mèt sonè sen lwi ki li menm son avoka chevronne e ki li menm tou se te a bon se avoka ansyen prezidan bnc an ki se raoul pascal pierre lwi kote ke n konnen gen 3 brakè nan ka pete an ki se lwi jeral jil smit oguste manlè vètilè ke mesye sa yo te brake e ansyen prezidan bnc an yo te kapab e mande l 100 milyon de goud E n konnen kòman bagay la jiskaprezan li menm ye. Ann tande Mèt Sionèl Sen Lwi epi apre sa n ap avanse avèk lòt reyaksyon. Pa bliye tou, n ap vini avèk Gi Filip pa rapò avèk dosye ki gen pou wè avèk koze e koze koudeta atak y ap pale de Gi Filip la. Men pa bliye m di nou sa, Etazini di klèman ke li pa nan koze koudeta. Li pa nan koze koudeta. Ayè di kesyon viv ansanm, kesyon Dimitri Hera. E menm ta Guy Philippe yo ap akize an, Etazini di ke li pa nan koze koudeta. Ann tande Mèt Sen Lwi. Bon son peyi ou di ki tap travay. Ou panse gen kenn leta, gen kenn gouvènman ki tap ka oze pou wout matisan fèmen depi plis ke 3 zan? Ou panse wout nò a tap fèmen si te gen kòmès e lendistri ki tap fèt nan peyi a? Ou panse gon sektè prive ki tap pèmèt yon leta fè sa pandan 48 è?
Konnya nou sou katran. Nou sou katran!
Se paske fò konkli ou di paske pat gen komès e endistri ki tap fèt nan peyi a. Men si pat gen komès avèk endistri ki tap fèt nan peyi a, konsèche kisa ki tap fèt? si se trafik dwòg ki t ap fèt, si se trafik ilisit ki t ap fèt an tou jan, ki t ap fèt nan peyi a. Paske pa gen kenn sektè prive dè zafè ki t ap pèmèt yon gouvènman fè sa. Pou sa vle di ke pandan 48 lè, sa tèlman t ap gen pwodui, t ap gen, t ap gen machandiz ki t ap gaspiye, yon gouvènman pa ta ka pran responsablite, menm si l ta nan konplisite avèk lè gang. Maniga di yon bagay, lè nèg la konn li anpil, anpil, anpil. Lè l konn li anpil anpil anpil, sa vle di l gen gwo diplòm nan gwo inivèsite. Men si li pa onèt, sa vle di l pa gen pwobite. Entèlektyèl.
Men si li pa patriyòt, menm si l konpetan anpil, li gen gwo diplòm, ou konn ki rezilta w ap jwenn? L ap mennen peyi a pi vit a la defèt. Paske l konnen, li li nan gwo liv, li konn kòman yo kraze peyi. Egzat. Lè se konpetans sèlman nèg la genyen, mèt la fòk kesyone. Mèt la ki konpetan an, èske l entèg? Èske l gen respè? Lè m di entegrite a, paske se nan la jesyon de la choz piblik ou prale, èske moun sa a respekte le byen komen? Mentnan, si w pran yon nèg ki konn li anpil, epi si se yon vòlè li ye, l ap fini a peyi a pi mal. Paske l konn kòman pou l fè. pou l fè pou l antre nan administrasyon piblik la pou l dechire administrasyon piblik la paske l gen anpil diplòm nan men l li konn kòman pou l fè bay yo pou l vòlè pou l fè kòripsyon lè sa lè nèg la pa entèg men twazyèm bagay ki genyen si nèg la pa patriyòt ou di sa vle di l pa renmen ayiti si ayiti pa devan l pa o sant de preokipasyon l si ayiti pa konte pou li avan tout bagay. Menm si l konpetan, l ap mennen peyi a nan chit pi rèd paske gen de bagay li manke, li manke onètete, li manke entegrite n ap pale a epi li manke patriyotism, sa vle di l pa renmen Ayiti. Paske se pa sa ou pran la. Ou gendwa jwenn yon nèg ki konpetan men l pa renmen Ayiti, l pa onèt, donk l ap fini avèk Ayiti pi rèd. Kounye a, Mèt Senlwi, konsta nou fè la a, gen 9 moun k ap dirije peyi a. Ladan yo genyen omwen 6 ke nou konnen k piblik. Gen 3 m pa twò konnen. 3 a se 2 moun ki reprezan, ki lan, ki lan, ki genyen dwa de siveyans yo avèk reprezantan sektè prive a ke m pa konnen. Apre sa, rès yo m konnen yo se de moun politik. E ki fè w konprann ke apre tout dez, dega ke gouvènman Ariel la fè sou peyi a, E ke gon gouvènman ki vini epi ki fè pi mal ke Ariel. Lè m di pi mal lan, paske sou gouvènman, sou CPT a, gen plis teritwa k pèdi. Gang yo vin pi awogan, yo pran plis teritwa. Epi ou wè ke peyi a pap dirije. Premye minis yo, nou soti lan Gary Conille, n tonbe lan Alix Didier Fils-Aimé. Du parèy yo menm, youn pa vo lòt. Sa vle di donk se yon peyi ki pap mache. Konn a ou menm, kijan ou esplike ou? Èske se yon pè ki fè dirijan nou yo pa kapab avanse oubyen se medyòk yo medyòk?
Wi, gen de gen grenn bagay. Non sèlman nou te trete pwoblèm medyokrite a. M ap tounen sou yon bagay. Gon zanmi m, ou konnen lè nèg la di w yon bagay ou di li di w li di w yon bagay an prive, petèt ke li pa li pa prè. Tankou mwen m avè w la, nou gen de pawòl piblik. Sa vle di tout sa nou panse sou peyi a tout moun konnen l. Swa nou di l, swa nou ekri l. Men gen de nèg ki pa gen pawòl piblik. Sa vle di, li voye ti kòmantè ba ou, ou pa konprann, epi l ap ba w de enfòmasyon men l pa vle w site non l. Se sa k fè m pa p site non l. M ap ba w yon bagay ki te ka fè w fè san w koule fwa. Tande byen mezanmi sa misye pral di an. Tande byen sa misye pral di a Dezi, w ap wè. E koz nan sa n ye la, nou poko sòti ladan l mon frè. Misye di m konsa, Mèt Sonè, tande byen, misye se yon nèg ki byen konn li, se yon gwo avoka li ye, ok, se yon jenn gason k konn li anpil. Misye di, Mèt Sonè, m ap di w yon bagay ki genyen. Ou konnen pandan tout peryòd n ap goumen kont Jovenel Moïse pou nou mete l atè a, Pale byen wi. Li di lè map gade nèg yo ou konnen map frekante yo paske se yon bagay ki fèt sou kelke zane. Nap fè lit kont phtk. Men li kiltive tout nèg yo, li pratike tout nèg ki nan lopozisyon yo nèt. Ou konn ki konklizyon li di? Li di m chèt mesye. M ta renmen Jovenel Moïse ale. Men m pa ta renmen opozisyon an pran pouvwa. M di men poukisa? Misye di m paske l wè yo pa kapab. Li se pi gwo pwoblèm li, li di peyi a pral tonbe nan yon kriz ki pi rèd paske nèg yo pa kapab. Men deklarasyon l fè m pi fèb. Li te gentan konnen yo pa kapab paske se pi gwo difikilte gen. Voye Jovenel ale, men klas politik sa pa prepare pou l dirije Ayiti. Vwala se nan menm li pral tonbe. Mezanmi eske m pral pote responsabilite sa a? Paske l gade tout otou de yo menm yo wè yo pa kapab. Pase misye t di m sa. Lè y ap moute cpt a, m ap fè yon dyalòg avèk Imlin Rebu. Li pa pa pap pè m site non l. Epi l di m Sone, ou konnen m ap travay avèk tout nèg yo pou nou mete gouvènans la sou pye. Midou konnen m nan 30 janvye. M ap frekante lòt gwoup tou. Li di m Sonè, m te konnen klas politik la te gen feblès ladan l. Men li pa t konnen se a nivo sa klas politik ayisyèn nan te nil. Vòlè!
Li di se yon tristès absoli. Paske yo nul. Li di men e sa nou gen? Nou sèv avèl. Sa se li menm ki dim sa. Avan yè ou di. E m te patisipe nan yon deba te gen pwofesè istoryen Buteau. Li te ladann. E sa w te konn ap di a la? Il y a pas quelques figures ki te emèje aprè 1986, lè w fin retire Lesly Maniga, yon sèten Ibè de Ronsre. Epi l konkli, li di, Klas politik sa a pa konpetan, li pa kapab pou l mennen Ayiti pyès kote. Donk se le konsta, sa vle di ke, se sa m pral di w la, yo pa de pwofesyonèl de leta e de la gouvènans. M ap di w yon bagay, se pa anpil moun ki te senatè de la repiblik, ou di, ki konn anyen de, w ap pran 90 pousan, 95 pousan moun ki te senatè de la repiblik, si w mande l kòman leta ayisyen fonksyone, l pa konnen. Menm si l te fè de twa manda kòm depite, li pa konnen. Menm si l te minis, li pa konnen kòman Ayiti fonksyone, li pa konn strikti, li pa konnen kòman l fonksyone ni an teyori. Sa vle di ou te gen dwa pran Sonè la, ou di, a, men Sonè manke pratik wi, men l konn kòman Leta fonksyone, paske se pwofesè de dwa konstitisyonèl mwen ye, pase m ap di w kòman Leta fonksyone an teyori. Li gen dwa di l manke pratik. Men alaswit bagay la pral vini. Men yo pa konnen l ni an teyori, yo pa konprann l ni an pratik. Paske pwojè yo, tout pwojè nèg yo, se fè lajan.
Paske Ayiti ki sa l ye? Sèt yn koloni de eksplwatasyon e de plezi ensanse. Kesyon kòmsi bay rezilta Ayiti a, Sa pa nan bagay pèsòn. M ap di w yon bagay, kote tout lit ki te konn ap fè sou Petwo Karibe a? Men se tout moun ki pran pouvwa yo ou di ki nan, ki te konn ap fè lit kont phtk. Men pwoblèm nèg yo te gen, se pa pwoblèm lefètke kòb la te vòlè non, oubyen l te mal depanse, oubyen l te detoune. Pwoblèm yo genyen se paske se pa yo ki te nan pozisyon pou vòlè kòb la. Men tout pwoblèm yo genyen. Sa vle di wè yo vin la, yo pa menm pale de kenn pwosè petwo karibe. Ki sa Pierre nan tèt li? Li met nan tèt li se menm bagay la l pral fè. Se sa pou konprann. Sa vle di la koripsyon e la medyokrite se le sèl konsansis ke nou eyon reyisi dan se peyi o kou de sè 30 dènyè zane. Sa vle di nèg la pap janm fè lit kont koripsyon pou ou. Lè w wè l ap repwoche nèg la kont koripsyon, se paske l te vle ke se li k fè l, se gwoup pa l ki pou te vòlè. Epi gwoup pa l la se pa li k ap vòlè, men l pa gen pwoblèm avèk lakòripsyon an swa, li pa gen pwoblèm avèk vòl la an swa, li pa gen pwoblèm avèk detouneman de fon an li menm. Gade pou wè sa k pase jodi a. Se tout laklas politik ki va a la decheyans. Se tout wi. Gade pou wè a 90, 19 pousan se klas politik lakay ki la k ap dirije peyi a. E ankò plis lè zòganizasyon de la sosyete sivil, sa vle di lè nou nan yon peryòd ki tris konsa, lè w te konn pran legliz lontan an ou di men legliz te vle di yon bagay. Men legliz malerezman a lakel j'appartiens ne veut dire absolument rien. Lè inivèsite. te konn pale nan peyi Dayiti, yo te konn tande linivèsite. Lè rektè de linivèsite pran lapawòl sou kriz la, paske mwen m avè w nou leve apre 87, men lè linivèsite mete l debou l sòti yon nòt, sa te vle di yon bagay anndan sosyete a. Lè zòganizasyon de la sosyete sivil, lè yo te pale sa ta vle di yon bagay. Jodi a ou gen yon gouvènans ibrid.

Pa gen vwa ankò. Lè vwa se son di oubyen yo andòmi paske y ap pete dan la fwa, paske tou senpleman gen anpil ladan yo ki konsiltan, ki konseye dan lè ministè epi y ap gade peyi a ki prale a la chit. E se sitou ou gon klas entelektyèl ki ale a la decheyans. M ap di w kòman nou dechi, ou di. Ann fè yon ti rezònman, n ap mete rezònman an pi ba. pou moun kap tande emisyon yo paske ou konnen ou tande anpil map diw sa ou di m lagonav epi gon nèg ki di konsa a monchè depi ou pale sou wout ou poko pale sou pyès kote menm monchè bon ou pa konn tande m tou m pral make nom avèk ou di sa non wap wè tande emisyon kem fè avèl. Ann pale pi ba pou pèp la. Lè m di deseyans, ou panse yon peyi ou di ki t ap travay? Ou panse gen kenn Leta, gen kenn gouvènman ki t ap ka oze pou wout Matisan fèmen depi plis ke twazan? Ou panse wout Nò a t ap fèmen si te gen kòmès e lendistri ki t ap fèt nan peyi a? Ou panse gon sektè prive ki t ap pèmèt yon Leta fè sa pandan 48 è? Konnya nou sou katran. Nou sou katran!
Se paske fò w konkli ou di, paske pa t gen komès e endistri k t ap fèt nan peyi a. Men si pa t gen komès avèk endistri k t ap fèt nan peyi a, fò w chèche kisa k t ap fèt? Si se trafik dwòg ki t ap fèt, si se trafik ilisit ki t ap fèt an tou jan, ki t ap fèt nan peyi a. Paske pa gen kenn sektè prive dè zafè ki t ap pèmèt yon gouvènman fè sa. Sa vle di ke pandan 48 lè sa yo tèlman t ap gen pwodui, t ap gen, t ap gen machandiz ki t ap gaspiye, yon gouvènman pa ta ka pran responsablite, menm si li ta nan konplisite avèk lè gang. Fè la decheyans. Tande byen wi. Lè m pran legliz kote m sòti ladann nan e m toujou nan legliz. Tande byen.

Rue de la Réunion. Rue de la Réunion. Bon, moun sa yo tèlman sibi. Non, moun sa yo pa menm. Ou pa menm ka al nan zòn sa yo, monchè. Jisteman. Zòn sa yo blanch.
Pou m montre w.
Pou m montre w. Kote kolèj Bert, legliz metodis ki annaba nan ri Antèman, kote li? Li moute lan, li moute lan, lan Piblen. Ok.

Mentnan kounye la gon kesyon pou poze yo. Men ti moun sa yo avek jèn sa yo kap tiye moun, kap asasine moun, kap brule kay moun, la majè pati di tan ou di ti moun sa yo se nan legliz nou yo te fè, yo te leve ti moun sa yo. Sa vle di se nou ki te kominyon yo. Se nou ki te ba yo premyè kominyon. Se nan legliz nou yo batize. Men kòman, kòman jèn sa yo fè rive nan eta sa? Paske ou di tande byen. Mwen menm konnen, ok, nou konnen lòm mesye, yon moun kap di yon moun. Men kòman ou fè konprann ou di? Kòm si yon nèg parèt nan yon kamyonèt ki gen moun ladan l. Epi nèg la deside li tiye tout moun nan kamyonèt la. San moun yo pa gen anyen avè l. Bon moun yo pa gen anyen avèl. Li pa konn moun yo. Mèt alon arete nèg sa. Ou rive wap poze yap entèwojel li nan jijman ou dil kamyonèt moun sa yo te detwi a eske ou konnen yo.